Li gen vye sou li e Urmia yo mande m pou mwen lage pati gason yo. Se Lonel Gaby Official, Nèg Lagonav, Nèg Ansagalè, Nèg Tulijen ki tounen back ak yon lòt videyo pou nou. Kòm nou deja konnen, dezyèm pati a se pou gason yo. M ap rete tann gason yo pou yo voye videyo ban mwen. Sanble gason yo pè, yo pa vle voye. E sa mwen menm mwen genyen an, m ap lage li pou medam yo ka tande. 3 jèn ti mesye k ap dekrive kòman e sa yo renmen nan medam yo, nan fi, nan mennaj yo avèk madanm yo yo genyen. Bon mwen menm, kòman pou m pa ta renmen fi? An premyeman, Bondye kreye fi pou mwen menm, pou mwen menm. Bondye kreye fi pou mwen. An dezyèm. Bondye kreye fi avèk yon lòt pati ke mwen menm mwen pa gen malgre se a kò mwen se avèk yon zo mwen Bondye kreye fi a e li kreye Bondye si tèlman entèlijan li kreye li avèk yon ti pati ke mwen menm m pa genyen. Pase dezyèm sa ke mwen menm mwen si tèlman renmen nan fi. E twazyèm pati ankò ke mwen renmen mwen renmen ki fèm renmen fi ki fèm renmen fanm. Fanm m soti nan nan fanm. Kòman pou m pa ta renmen fanm. Mwen soti nan fanm. Malgre se avè zo m Bondye kreye l ankò mwen soti nan fi. Pou m pa ta kòman yon moun ta fè pou pa ta renmen fi. Fi. Si pa gen yon fi nan kay la, kay la ap manke yon bagay. Se paske lè Bondye gade li wè nonm nan on ti jan jennen, li on ti jan pou kont li, Bondye di li an nou kreye, an nou kreye yon lòt moun pou li menm. Li kreye li, li kreye fi pou mwen menm. E ankò, si pou m ta pran pale, kisa ou menm ou renmen nan fi? M pa tap janm video sa pa tap janm fini Fi se yon Fi se yon lòt Fi se yon lòt bagay Fi se yon èd Manman Li se yon manman Li se yon èd E li Li se yon lòt bagay ankò Aprè ti lòt pati ke li genyen ke mwen menm mwen pa genyen an ke nou tout gason nap mouri pou li a fi mwen renmen fi fi konn fè manje woyy aka pou manje a mwen menm mwen pap rate sa gen de fi gen de fi lè ou wè li mete yon rad sou li wap gade mennaj ou wap gade madanm ou ki mete yon jip yon rad sou li tout anndanw gentan tresayi e ou gentan wè tout sa ou te kapab fè fi sa. Ou gentan fè li andan wi Madanm wi ou gentan fè tout kalite sa ou ta anvi fèl andan wi anpi tou lè ou vin rankontre avè li ankò se wololoy Medam mwen yo Manman mwen yo sè mwen yo kouzin mwen yo pran kouraj kenbe fèm mwen vle di nou mwen renmen nou anpil mwen apresye nu anpil. Ke Bondye beni nou. Se tout sa Mwen te pote nan ti video sa pou nou. Bòn june, bòn apre midi. Mwen swete nou like video a, gade video a epi tou map tann kòmantè nou. Bon vwayaj. Na wè nan yon lòt video. Bon pou mwen menm m kapab di Telman gen anpil rezon ki fè gason renmen fanm konsa oubyen atire avèk fanm, pa t ap gen ase videyo pou m ta fin esplike tout rezon ki fè gason renmen fanm konsa. Men pou mwen menm gen 3 lesansyèl m kapab di. m kapab site ki fè ke gason renmen fanm konsa. Premyeman se se pou companion, companionship, paske lè Bondye te fin kreye tout lòt bagay yo enpi gason an te bay tout lòt èt vivan yo non enpi li gade l wè pa gen anyen ki sanble avè l e lè Bondye reyalize sa Bondye mete misye dòmi enpi l pran kòt la l fòme fanm nan Epi lè Adan wè fi a, li di, Sa se moun ki sanble avè m nan. So, e pou ou kapab gen konpanyon. Epi dezyèm pwen an, se pou, kòman m ta di, pa gen kenn lòt èt vivan sou tè sa a ki ka pwodui lavi imen. So, sa vle di ke si pa t gen fanm, m ta pap di ras imen an tap gentan fini deja paske pa tap gen moun ki pou rekreye, rekreye, kontinye kreye lòt moun paske pa gen lòt èt imen vre ki ka kreye lavi imen sou tè sa. Anpi twazyèmman ki se dènye a ki se m kapab di ki pi lesansyèl sa k fè yon gason kapab atire a yon fanm oubyen renmen yon fanm se sèks sa vre. Nenpòt sa w te ye a oubyen nenpòt ki gason w te ye a, ou pa ka di m ou renmen yon fanm, se pou tout lòt bagay yo san sèks pa ladan. So, sa ki pi lesansyèl la, se sèks.
Kisa ki atire m ka yon fanm e kisa k fè m renmen fanm konsa? Bon dabò, manman m se yon fanm, so m ap toujou renmen fanm. But, m konsidere tèt mwen kòm yon sapyoseksyèl, sa vle di. Entèlijans yon fanm atire m kòmsi turn me on So si m wè yon fi la m bo m pa konn fi an m jis wè l premye sa k ap atire m se zye l avèk bouch li m poko pale avè l m jis wè l ou konprann Dezyèm sa k ap atire m se se danti l lè nou pale lè nou kòmanse pale se dan l k ap ou konprann k ap atire m Kounye a la Twazyèm sa k ap atire m, se langaj li, entèlijans li. Konprann jan m vle di w lan? So, of course kò l tou, ou konprann? So, an n pa bay tèt nou manti, si fanm nan gen yon fòm mabouya, ou p ap rive sou li vre, menm si l ta gen yon bèl je, l gen yon bèl bouch, li gen yon, ou konprann? Ou gen dwa, ou gen anpil chans pa al pale ak fanm nan. Gen anpil nèg ki gen dwa pa vle admèt sa but ann pa bay tèt nou manti mesye si fanm nan gen yon bèl kò bagay sa wè sa kap fè w al gade vizaj li pou wè si li gen bèl zye bèl bouch bèl sesi bèl se lòt bon pou mwen menm ou konprann premye sa kap atire m si m pa konn si m poko pale a fanm nan map gad je l avan ou konprann epi map gade bouch li bèl bouch bèl zye. bèl kò. Mwen pran, dabò e kò a, lò fin wè kò a, ok, a, yon zèk yon bèl kò, ou gade zye moun nan, ou gade bouch li, wè sa kounye a, lò al pale avèl kounye a la, sa ka vin plis fèm ret sou ou, se fason ou pale, se langaj ou, epi, o, yon bagay ki pi enpòtan tou, pou mwen menm nan fi, se nanm ou, jan de moun ou ye a, ou konprann? So, sa m vle di pa la gen. Gen moun ki pa tèlman bèl nan vizaj men ki gon bèl nanm. Sa fè moun nan menm si l pa twò parèt bèl, li bèl anndan l. Ou konprann? Sa s on bagay ki ka atire m tou men nan yon degre. E pa, ou konprann, si sa fè sans. So, sa k fè m renmen fi konsa, I guess. M ta swete m reponn kesyon yo baz. Respè. Lagonav gang.
Bonsoir Se zanmi pa nou ki vin eksplike nou ki bon kalite Kisa ki pouse m renmen fi konsa Mwen twouve se yon si bèl sijè li ye Sijè sa Anpil moun souvan pran l kòm deba. Vrèman, se enpòtan pou nou kesyone tèt nou, sitou nou menm gason, kisa ki koz Nou renmen fi konsa. Avan m bay opinyon pa mwen, mwen sonje labib te rakonte nou te gen yon mesye yo rele Adan. Lè Adan Voye zye li wè tout bèt gen parèy yo. Li di, O, kòman sa? Tout bèt gen parèy, mwen menm, mwen pa gen parèy. Sa k fè sa? Li di, Bon, m pral eseye konnen poukisa. Men! Bondye nan omnisyan li, omnipotan l, li gentan imajine li wè si chak bèt ki kreye gen parèy, Adan li menm l ap bezwen parèy. E misye andomi Adan, li pran yon kòt nan Adan, li kreye fam.

E si n ale pi lwen pou nou di w ke fanm se yon èt ki ekstrèmeman enpòtan bò kote pa nou, sitou nou menm gason. Ki sa l ye? Manman m ak papa m te rankontre, yo te. Fèm. Pa ki mwayen yo fèm? Yo rete yo yo konstwi menm jan bon Bondye te kreye lòt bèt Bondye te kreye Adan e Èv? Non. Yo pase pa yon mwayen ki rele yo la seksyalite. Mwayen sa a se yon ti bagay ki dous anpil anpil anpil. Bon, tout moun konnen sa paske m konnen depi se yon moun ki deja nan nan nan vi sa yo yo konnen sa vre se pa manti map bay bagay la dous fò dil dous hahahaa fò dil dous vrèman li dous li dous anpil e nou genyen kalite sa an premye lye bò kote fi yo son kalite nou pap janm ka bliye se ti bagay dous sa yo posede a se ti bagay dous sa yo posede a dezyèmman Nou genyen rad nou. Eske nou konn lave vre? Nou pa konn lave. N ap rabi. Men fanm yo papa, gen fanm ki konn lave. Konprann? Fanm yo bon sou lave yo. Manje, yo nou konn fè manje. N ap ap bouyi vide. Si yon fanm fin di ou mèt la l ap prepare yon ti bagay pou ou mèt la. Haa! L ap fè ou pèdi gou bouch ou. L ap wè Lap fè w wè tout sa ou te konn manje yo se pat janm anyen non men men fanm yo bon men yo bon anpil nan sou bèt yo e se pou rezon sa ki fè mwen menm mwen vin eksplike nou mwen vin eksplike nou ki fè m e m di nou m vin rakonte nou bò kote pa m pou ki rezon mwen renmen fi konsa se yon bèl bagay. E se yon bagay nou pa ka viv san li vrèman. Menm jan ou menm ou tande y ap di yo pa ka viv san gason, e nou menm tou nou pa kapab viv san fi. Wi, sa se verite. Ebyen se frè nou ki te vin eksplike nou pwendvi pa l konsènan dosye sa. Se yon dosye ki ekstrememan enpòtan, yon dosye ki vrè vrè vrèman, e m te kapab di sa ki fyab. Paske sa ki pouse nou menm renmen fi, se ti bagay ki pi dous la. Wi, sa m mèt di l, li pi mal ke sik. Wi wi li pi mal ke sik vre. Ebyen m kontan pou m te fè ti video sa avè nou e pou m te eksplike nou kòman e kisa ki pouse m ki fè m renmen fi konsa. Ok pòte nou byen na fè yon lòt na wè m nan yon lòt video yon pwochèn fwa. Tchao.